Finn ya devwale an koulis donk enkwayab metamòfoz li. Se pa de koze ke Raphinha li pa di. Raphinha ki otè de yon sezon eksepsyonèl avèk FC Barcelone, ebyen la li vini donk youn nan nan meyè jwè nan mond lan aprè donk de premyè sezon e mi alò fig mi rezen donk avèk Barcelone ebyen jodi samdi an la a Nou kapab di, ebyen Raphinha, brezilyen an la, li t ap eksplike rezon de fòmidab retou li nan premye plan, donk nan plan A. Donk li pale anpil koze, epi depi debi sezon an la FC Barcelone, li se youn donk nan machin k ap woule pafètman byen an Ewòp, malgre yon peryòd de kre donk an fen dane dènyè, donk nou kapab di sa, ebyen donk seri de rezilta sa yo, ki se de rezilta donk de dan de si. yo pa vini donk yo pa afekte espri katalan yo donk k ap viv e donk ki vit remete daplon pou kapab retounen youn nan meyè ekip an Ewòp pou sezon an ebyen yon ekselant sezon jiskisi e ki esplike notamman pa debi pwodijye de Hansi Flick ebyen sou ban Blaugrana yo aprè yon manda mitije antanke seleksyonè de donk peyi Almay, ebyen ansyen kotch Bayern Munich la ebyen li te fè yon retou frakasan avèk FC Barcelone e pwouve ke li se youn nan meyè teknisyen ki genyen nan mond lan. Ebyen youn nan gran akonplisman e donk li te bay konfyans avèk de nonbre jwè e donk an pèdisyon sou la roulette de Xavi donk lè l t ap antrene FC Barcelone ebyen se notamman se le ka de Raphinha wi sa a nou kapab di l klè ebyen pwòch de yon depa li te pwòch menm pou l te ale nan menm lè ansanm avèk Xavi e sitou yo t ap mande depa li donk dè donk de donk premyè sezon mitije a Barcelone ebyen brezilyen an ki donk rene donk de sè sandre sèt sezon, pozisyone sou lèl goch de latak katalan ansyen jwè donk Rennes nan, li konpile donk pa mal de 23 bi e 15 pas desiziv nan 34 donk aparisyon, ebyen yon bilan eksepsyonèl ki plase fòseman Raphinha pami meyè jwè ki genyen nan mond lan, menm ke gen moun jodi a tande kap pale ki pa konn sa yap di. yap pale pou yo menm Rafinha pap fè anyen la ebyen malerezman kamera nou an li gen kras li pap byen filme nou pa byen wè ebyen li se youn pami meyè jwè ki genyen la e nan moman la kelkeswa fason an Mohamed Salah Rafinha se 2 meyè jwè ki genyen donk pa gon lòt ankò ebyen jodi samdi a nimewo 11 FC Barcelone nan li te nan sant de yon lon antretyen ki tap reyalize pa E France football eh France football eh moun sa yo lè wap pale de yo ou oblije pa menm anvi site non yo tèlman moun sa yo fè grimas ebyen okazyon ebyen pou dènye eh donk se dènye eksplike rezon retou li an fòs donk Raphinha tap eksplike kisak fè li retounen an fòs E pou Gwoche, vire volan. Alò, se bèl renesans li eksplike donk pa sa relasyon privilejye avèk Hansi Flick ebyen ki pwovoke yon deklik mantal. Wi, e si yon moun kapab wè sa, w ap wè se yon jwè Hansi Flick konte sou li anpil e mwen menm m ap Map map kanpe dè sam di a si gon jwè ke Hansi Flick plis renmen nan FC Barcelone li rele Raphinha e donk ebyen konfyans lan li primòdyal pou byen fè son travay donk pa sèlman dan le foutbòl dan nenpòt kèl domèn alò kil y avè deja dè rimè de depà la sezon dèrnyè Xavi ne sesè de me repete kil kontè sur moi donk se Raphinha yo kap pale il a ete desizif dè mon arrivee au Barça donk s'il n'avè pa ete la je ne porterai pa ce maillot donk si Xavi pat la li patap pot mayo sa mayo FC Barcelone li patap jwe nan FC Barcelone donk je alò li di konsa e je ne peux que lui dire merci alò e donk fòm remèsye Xavi.

E donk li fè master class hein Bayern Munich fas Real lap fini l'homme du match e gwo match e ou kapab di de referans ke se swa gwo randevou ti randevou lèl pa bute l pase lap fè double pas nan 2 dènye match li jwe yo la li fè 4 pas desiziv donk jiska prezan Hansi Flick pat konte sou li pou granmesi donk li reponn avèk atant yo Donk, li kontinye pou l pale pou l di, Pi, donk, kan son arive a ete ofisyalize, e Hansi Flick, ebyen li te rele l pou l di l ke li konte sou li antanke jwè, donk, l ap genyen, e donk, pou l konte sou li, ebyen, apiye sou li, sans me connaître et sans m'avoir vu m'entraîner. Antifik te di l sa san l pa t menm konnen Raphinha e san l pa t menm ko wè l antrene, l te gentan rele l pou l di l li se youn nan jwè ke l ap konte sou li. Donk sa a ete bokou konte dan ma desizyon de reste. Donk li di sa a se youn bagay ki te konte nan desizyon l pou l ebyen rete. Donk Antifik te deja ba li Myon konfyans. Li di, donk je savè ke je serè en jwè enpòtan pou lekip, mwen te konnen ke map yon jwè ki enpòtan pou ekip la, ebyen Flick ta pral pèmèt mwen travay nan tout serenite pou m te kapab atenn meyè nivo m. Ebyen pou être à son maximum, ebyen nou on dwa donk être mantalman fò, ou dwe mantalman fò, donk si ou gen pwoblèm mantalman, Menm ke w konn jwe, donk sa a l ap gen enpak sou ou. Sa a se yon verite absoli ke Raphinha pale. Tout pèsòn ki travay dans un domaine exigeant, li di tout moun k ap travay nan yon domaine exigeant, fizikman e mantalman, ebyen yo dwe chèche soutyen si y en a besoin. Donk yo dwe chèche soutyen si yo gen bezwen. Li di donk se sa ke mwen fè. Li di sa a ete trè, sa ki trè enpòtan pou mwen, Donc que donc je baiser un peu les bras donc ce travail mental m'a beaucoup aidé à retrouver mon calme et la confiance en nécessaire pour bien faire les choses donc travail mental sa a li edem pou m trouve m donc confiance nécessaire et pou m bien fè bagay yo se bien pale donc nou kapab wè Vinicius jounen jodi a la e vi avèk persecution ke l genyen ebyen sa vin yon ti jan trouble mental li. e ki fè ke ou wè Vinicius on ti jan menm ke lap jwe ou pa santi ke lap jwe men se pa talan an ki fini non e pa talan an ki fini donk ebyen e li vin gon ti twoub mantal ebyen se parapò avèk twòp pèsekisyon donk jan jounalaj sa te dil la o wi se balon dò k fèl pa ka jwe e li toujou ap panse avèl donk e moun sa yo lè yap pale ou pa konn kisa yap di franchman e. E dè moun menm dòmi yap dòmi yap reve vinicius vini la epa manti vre non moun sa yo menm dòmi yap dòmi yap reve vini yo fè kochma wi ebyen Raphinha li vle make istwa avèk FC Barcelone tou kòm jan vinicius li dil ebyen konsidere kòm youn nan kad e. Ina Ina Alò Ina movible o zye de Hansi Flick ebyen ansyen jwè Sporting e donk an se epi a donk li santi li nan sant de pwojè spòtif e donk de Hansi Flick e sa res alò li sa resan fòseman donk sur le pre avèk yon enòm konfyans ebyen nou kapab di sur de ses capacités, eh bien Raphinha li fè pale donc de enkwayab kalite teknik li e donc li pa ezite tante plizyè jès eh bien donc ki fè de li sezon sa antanke youn nan pami meyè jwè yo odela donc de pwès sur le pre eh bien natif de Porto Alegre a li egalman pran plis Donk kan enpòtans nan vestyè Barcelone nan kote ke l konsidere kòm yon kadr enpòtan, yon kadr kle, ebyen yon nouvèl eleman ki eksplike retou li an fòs kòm donk li menm li konsede lò de antretyen sa. Donk kapitèn, ètre kapitèn donk se pa sèlman pòte brasa, se sa l di, li di men se osi konpòtman m, e donk mwen genyen donk nan vestyè la e donk mayo sa donk sitou ke m pote a pou koyekipye m yo ebyen donk il dwa vize lekselans yo dwa e donk yo dwe vize e donk sa ki bon donk ede e pi jèn yo donk kòm lè pli aje aprann de yo menm donk. Partout où je suis passé, donc donc j'ai toujours veillé à ce que tout le monde se sent bien au sein du groupe. Tande. Donc sa a l ap fè yon travay e m kapab di e yo ba li pòte brasa kapitèn nan. Se sa k fè ou wè moun k ap pale ki pa konn anyen a dènyèman la li te di donk sa ki enpòtan se ede yon nèg tankou e donk Lamine Yamal make 2 bi paske li manke yon yon ti kal efikasite devan devan gòl la e malgre tout travay sa wè ou wè l ap fè e li eksplike sa jodi a wap wè gen moun e ki pa konsidere l kòm anyen e malerezman moun sa yo se dèyè yon mikwo y ap toujou chita. pa gen anyen ankò, pale bagay ki pa, ki pa, ki san valè. Donk, li di, mwen fè de mon mye pou akeyir lè nouvo ki le vyèn di centre de formation ou de l'extérieur. Li di, mwen fè meyè de mwen pou m akeyi, donk, nouvo jwè, kit yo te vini nan sant de fòmasyon an, ki yo te sòti a l'extérieur, donk, pou nou akeyi yo byen. Donk sa vle di li pa sèlman jwè men li gen yon lòt travay, yon lòt responsabilite anndan klòb la. Dezòmè, ebyen konsidere kòm youn nan meyè jwè o mond lan a 28 an, ebyen youn dè klòb ki pli ikonik, pi ikonik nan mond lan, donk sou planèt la, ebyen Raphinha e donk antann byen pouswiv donk lanse sa o maksimòm posib e kòm li menm li konfye l donk il se vwa reste lontan a Barcelone donk pou make listwa se la menm choz pou Vinicius Junior ki di l vle rete e kontinye make istwa nan Real Madrid. Ehh bagay sa yo pap fè Moun ki pa renmen brezilyen yo lè yo tande Raphinha di sa menm jan Vinicius te dil avan yè li pa fè yo byen fè yo pa ka dòmi fè yap fè kochma euh kounya nouvèl sa Raphinha di la kote kel di ke se rete poul make iskwa la ebyen li pap lap kòmanse fè yo pa ka dòmi tou e pa ka manje gade yap fè kochma tout vire tounen li di donk je toujou rève de pòte donk euh le mayo di FC Barcelone li di se te yon rèv lontan lwen ten Men, donk, mwen te konnen avèk travay e detèminasyon, donk, mwen t ap kapab rapwoche. Chak etap ke mwen franchi, li te enpòtan pou m reyalize rèv sa a. Li enpòtan pou m reyalize rèv sa a. Tan de Brezilyen, ebyen, yo kontribye ekri istwa yo nan klòb sa a. Pa egzanp, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Neymar, Li di, Ebyen, se ta mon tour pou mwen anpwente chemen e ekri pwòp istwa pa m avèk mayo sa a. Donk, mwen konvenki ke, donk, e, donk, mwen konvenki ke mwen kapab fè l. Diran lè kat dènyè fenètre, donk, de transfè, donk, yo te voye m, donk, nan sa yo rele je ne sais combien d'endroits différents. Donk, yo te voye m plizyè kote, donk, nan plizyè kote ki diferan, men, Pou ma part, donk mwen te toujou rete fokalize sou FC Barcelone, sitou mwen gen yon kontra ke mwen kontre donk mwen konte onore jiskan Juin 2027. Donk les rumeurs vont et viennent, rumè yo ale vini, donk sa ki sa donk ki enpòte m se konfyans mwen donk ki montre m e lè jan o sen di club alò e donk e se konfyans alò se la konfyans e ke me montre lè jan o sen di club donk se konfyans ke moun yo nan club la yo ba li donk si se ki travay avèk twa o kotidyan donk son satisfè li di si moun ki travay ap travay ansanm avèk yo yo menm donk yo satisfè li di donk se esansyèl donk je savais

ranpòte yon maksimòm de twofe kòm li konsede l. Donk se sa Raphinha donk nan yon long ebyen ti pale avèk France Football ebyen li bay rezon ki fè ke li te rete nan FC Barcelone e ki fè ke l se youn pami meyò jwè ki genyen nan mond lan jodi.